Salut tout ayisyen m yo nan le mond antye non mwen ankò se Niberson Dorleus nou konn sal ye deja m salye nou mwen di nou mwen renmen nou m kontan anpil anpil anpil deske map fè video sa M vin fè video sa pou m vin remèsye 2 moun, 2 kokenn chen moun ki òganize ti demonstrasyon sa nou t al fè devan Nasyon Zini dimanch ki te 7 novanm lan. 2 moun sa yo non yo rele Fritz avèk Deniz, Jean Jacques. Waww! Mwen vle di nou mesye dam mwen apresye nou anpil men rezon ki fèm plis apresye nou paske m sonje an septanm lan nou t ale devan nasyonzini pou n al fè demonstrasyon pou n al retire enpe fristrasyon nan kò nou pou nou di jistis e rele jistis pou prezidan nou an Jovenel Moise men Nou te remake ke nou pat byen òganize, nou pat byen striktire nou, nou te manke anpil bagay. E nou 2 moun sa yo, mesye dam sa yo, nou te ale, nou al reflechi, nou al pran inisyatif lan pou nou menm pran tèt òganize kokenn demonstrasyon sa nou t al fè devan Nasyonzini. M vle di nou mesye dam mwen apresye nou anpil anpil anpil anpil se mòd de moun tankou nou ke ayiti bezwen e ayiti ap gen chans li poul chanj poul chanje poul delivre vre tout otanl gen pitit li tankou mwen menm avè nou kap panse pou li avèk tout lòt moun sa yo ki te la ap rele anmweyy anmweyy jistis pou prezidan Jovenel Moïse Fritz ou di yon bagay ke m vin di w nan goumen patnè ou di pa gen yon moun ki pi renmen Ayiti pase w mwen m vin di w manti mwen menm m kwè m pi renmen Ayiti pase w men nou pa pral nan goumen konsa paske nou tou lè 2 renmen peyi nou anpil men anpil nan moun. ki ap blabla blabla yo se valè peyi an yo vrèman pa konnen oubyen yo pa viv deyò peyi an tankou mwen m avè w nou gen chans pou nou viv andeyò peyi an pou nou wè vrè valè peyi Dayiti Languichatte te di l sa Ayiti cheri se lè whatever chan li te konn di an se lè m pa la. Nou konn valè w man. Se te yon bèl chante e youn nan rezon ki te fè m renmen Languichatte anpil tou. Paske m te pran anpil leson lakay moun sa yo. Ok. Moun ki vrèman konn peyi Dayiti ap toujou la pou yo goumen pou peyi Dayiti. Ankò mesye dam m vini pou m di nou ke m apresye nou anpil. Avèk plizyè lòt moun m te gen chans rankontre Jodi dimanch 7 novanm sa a ki te montre ki t ap goumen, ki te la pou yo di jistis pa non pli pou prezidan Jovenel Moïse non, pou yo wè ki jan yo te ka vrèman chanje peyi nou an. Mwen menm, Fritz avèk Dennis, M vin di nou, pou nou kontinye batay lan, nou ka ale pi lwen toujou pou nou vrèman, vrèman jwenn chanjman n ap chèche an pou peyi an. Nou ka striktire nou pi plis toujou, pi byen toujou. Oke, fè, fè bagay moun poko janm wè sou latè deja, spesyalman nou menm Ayisyen sa yo. Gen moun poko janm wè. Se striktire nou plis. M di, m di sa plizyè fwa. An nou kotize finansyèlman pou nou jwenn vrèman liberasyon peyi nou an. Paske batay lan plis ekonomik ke tout lòt bagay. Batay n ap mennen an li plis ekonomik ke tout lòt bagay. M ap repete l on lòt fwa ankò, batay n ap goumen pou li an. Li plis ekonomik ke pil lòt bagay ou te ka imajine de li. Nou vle chanje kondisyon vi konpatriyòt nou yo. Pou nou fè li, fò nou kotize finansyèlman nan batay sa a. Fò nou striktire nou kòm yon sèl vwa, nou tout. Nou ka fèl nou tout oblije mete men lon sèl òganizasyon an paske nou gaye nou pa ka gaye kontinye ap gaye tou patou men an nou striktire nou plis mwen m la pou m avè nou nan tout goumen sa yo kontize 20 dola pa mwa nou ka kòmanse a 1 a 2 a 3 a 4 5 6 7 8 9 10 moun pou nou montre ke nou ka fè diferans lan nou ka

So mesye dam m vle di ke m fyè de nou anpil men paske ankò m rankontre nou an septanm lan la men nou montre m kisa nou ka fè paske 7 novanm lan la dimanch sa k fèt so pase an waw nou montre m kisa nou ka fè men m rankontre anpil moun. Ki genyen menm panse an avèk nou. Nou ka kòmanse avèk moun sa yo sèlman. Apre sa, tout lòt moun yo ka vini nan goumen sa a. Fòk nou chanje peyi nou. Jan m toujou di an, se nou menm, la a nan peyi etranje an, ki ka fè l. Paske goumen sa a n ap mennen an ankò, li plis ekonomik ke pil lòt bagay. Pou Ayiti vrèman gen. Libète pou l lib vrèman vre, se ekonomik peyi an pou nou chanje, se konpatriyòt nou yo pou nou chanje mòd de vi yo, pou nou ba yo yon lòt, yon lòt vizyon, pou nou ka Waww, m pa konn sa pou m di ankò mesye dam, m just vle di ke m fyè, m kontan de nou, ke nou pran inisyatif la, nou pa ret tann, nou pa chita pale met la. Met grenn nan bounda nou pou nou goumen pou nou fè chanjman pou nou fè diferans lan m fyè m fyè m fyè m fyè Guedda son lòt moun ankò waww m renmen nou man m renmen nou anpil tè dayiti son peyi hahahah li gen pitit li k vrèman kap panse pou li man e fòk nou chanje bagay yo ankò ankò mesye dam. M vin di m apresye nou. Kòm abitid, m pa vle fè videyo m yo twò long, so n ap vini trè byento a yon lòt videyo ki pi malouk toujou. Mèsi pou atansyon nou. One love.